Salut tout moun yo kòman nou ye al abòne ak chanèl la envite fanmi w envite zanmi w pou w like like videyo m yo pou te ka like videyo m yo salut tout moun kòman nou ye kòman nou ye wi mwen antre nan kay la ankò ak yon lòt videyo Wi, jan nou ka wè l nan la, nan tit la, Aprann fè tèt ou plezi. Wi, aprann fè tèt ou sipriz, aprann fè tèt ou plezi. Jodi a la m ta ale nan yon, nan de stò, m ta ale nan de stò, so m ap montre nou ki sa m ta achte pou m fè tèt mwen plezi. Ki sa m ta achte? Anben, gade tout videyo. M sonje lontan, M te konn ale lèm al lekòl, m pat gen rad, ase rad poum te mete m sou kounya la lont kounya la aktyèlman la sim jodia m di m leve m ka map mete kèlkeswa rad la of course m ka m ka achte l si jodia m m pa nan stò a la m di m vle achte sa of course map achte l paske mwen travay pou sa kèlkeswa jan de travay wap fè an map di w pa dekouraje Fè tèt ou plezi. Si jodi a lè w leve, ou ka achte yon pafen, achte l. Si jodi a lè w leve, ou ka achte yon tenis, achte l. Si jodi a la ou leve, ou ka achte yon sandal, achte l. Kèlkeswa sa w ka achte pou fè tèt ou plezi, anben, achte l paske w travay pou sa. Menm lè w ap fè yon travay li touche, yo peye 9 dola pa wè. So, Se lajan li ye. So map di ke fè tèt ou plezi, kèlkeswa de jan de travay wap fè a, pa dekouraje. Si jodi a la leve ou pa genyen, pa dekouraje. So viv ak sa ou genyen, paske m te nan etap sa tou. M sonje lontan waw, bagay yo pat dous pou mwen, men m pat janm mete lide m sou afè moun. M te toujou mete nan tèt mwen ke yon lè map genyen l. Ou konprann? M te toujou mete nan tèt mwen ke yon lè map genyen l. Jis paske m pa gen yon bagay, sa pa vle di ke lavi fini. No! Lavi kontinye. Jis paske yon moun gen yon bagay ou pako genyen l, sa pa vle di ke lavi fini. Sa vle di ke lavi kontinye, kontinye lavi an. Ke ou ka pa genyen l jodi a, demen wap genyen l. Demen wap gen plis ke sa. So jodia la m vin fè ti video sa pou montre nou ke kisa kem ta achte, kisa kem achte pou m fè tèt mwen plezi waw m ta ale nan 2 store so map montre nou kisa kem ta achte waw men yo chache yo lou lou lou hihihi chache yo lou mezanmi chache yo lou so map montre nou kisa kem tal achte pou m fè tèt mwen plezi premye sa kem ta achte m ta achte M ta achte rad sa. Ti mayo sa m byen renmen l. Sa fè m achte l, m renmen sou kote a. Spesyalman ou ka mete sa avèk pantalon jeans. M renmen li, m renmen jan l fèt lan. Pou nan al fè ti frèt kote m ye an. M renmen jan li fèt lan. Konbyen kòb pou sa m ta achte l? M ta achte sa 11 dola. 11 dola m ta achte l. Li pa mal. Li pa mal komsa. Konsa gade li byen bel. Dezyem bagay kem t achte. M t achte ti kolan sa waw. Pou moun ki konnenm ou ka konnen ke mwen renmen mete bagay sa yo. M renmen mete kolan. Menm lem pral travay se sa m mete waw. Ou pa ret lakay mwen la wap wem gen anpil nan bagay sa yo. Gen ki a tout mayo yo. So m renmen mete bagay konsa. M pa renmen mete pantalon jeans konsa. Sèl lè m pral yon kote, kote enpòtan enpòtan pou wè m mete yon pantalon jeans sou mwen. Raman m met pantalon jeans. So, m ap montre nou. Konbyen kòb m t achte sa? M t achte sa 7 dola. Mpa konn si m ka wè etikè non. M ta achte sa 7 dola. M ta achte l. E pi m ta achte ti mayo sa. M renmen koulè an. M ta achte ti mayo sa. Meni. Montre nou. Sa se li. Sa se koulè sa li ye. Yon mayo manch long. Yon chemiz manch long li ye. Sa. Montre nou. L byen bèl. M ta achte sa. Rido la m t achte, m pa konn si m ka wè l non. M t achte sa 8 dola, m t achte sa. Lòt bagay ke m t achte, jan ke m di nou an, mwen renmen mete potalon sa yo. Waw! Premye fwa m t achte sa, sa vrèman bèl. Sa vrèman bèl. Vrèman bèl. Gade kòm tache sa te nan sèl wi. Sa m tache sa 5 dola 49 sa te nan sèl. 5 dola 49 m tache sa l byen bèl. M renmen m renmen jan li bagay la li make love kote l li make love ladan l m renmen jan l ye an. Epi tou sa ke m t achte ankò m t achte sa yo. Sa se bagay lè m pral fè spò. Ou ka mete ladan kòy kòm m t achte tou lè 2. M t achte sa a 10 dola. 10 dola m t achte sa yo, 2 sa yo. M t achte kolan sa a. M renmen li. Li make Boss. M renmen jan li a. M t achte l 7 dola. 7 dola m t achte sa. Li vrèman bèl. Sa ke m t achte ankò, m t achte pantalon sa, pantalon sa, kolan sa li vrèman bèl, vrè vrèman vrèman bèl, m t achte li, li vrèman bèl, m t achte li an 4 dola sa vann, 4 dola, byen bèl, sa w ka mete l avèk yon ti mayo blan senp, byen bèl sa, byen bèl. Apre sa, sa ke m t achte, m t achte de sa a fèt ansanm, m t achte de sa yo, m t achte de sa yo pou 8 dola lè m pral fè spò pou m te ka mete. M t achte sa 8 dola. Apre sa, m t achte pantalon sa ankò, kolan sa ankò, M t achte kolon sa. Sa vreman bel. M renmen koulè a. Li vreman bel. M t achte sa 6 dola. 6 dola m t achte sa. Li vreman vreman vreman bel. E pi tou m renmen li. Sa fè sa m renmen yo. Yo pres. Gen de pantalon mete kolon mete. Moun nan mete kilot lan. Ou e ba kilot la pase nan fank dè moun nan. Waw m pa renmen sa vre. Anbann medam se konsa ke yo mete. Lè yo mete radyo se konsa bagay la pati. Epi tou sa se lòt bagay ke m t achte. So m ap montre nou. Gade fo yo an. Sa ke m t achte ankò. M t achte tenis sa. M renmen li. Tenis lan vwèman bèl. M t achte tenis sa. M renmen koulè an. Li vreman, vreman bel. Koulè tenis sa. Ou ka mete la vek yon mayo blan. Kèl ki swa. Li bel. So m renmen. M vreman renmen. Ou abiye la ou byen fre. Ou ka mete l wap soti. Sa e tenis ba e pou mal lekol. M pa nan kote m ka mete l. So m te jis achte. Pou m te ka fè tet mwen plezi. So l te vini nan katon sa. Li vini. M pat achte sa chè non, l fenna sèl. Swa m achte sa an, swa m t achte sa a 19 dola konsa oubyen m pa sonje konbyen kòb m t achte nen sa non. Li pat vann twò chè. Sa, li te nan sèl so li pat vann twò chè. Li pat vann twò chè. Apre sa an, sa ke m achte ankò, se nen sa, waw. Tenis sa. Sa kem achte anko map montre nou tenis sa kem t achte waw poukisa m t achte tenis sa mpa swe kob kob pou kob kob m t achte swa 40 konbyen dola m t achte tenis sa m wè tenis sa yap mennen m renmen yo anpil yap mennen m renmen jan li fèt la jan li monte anlè a sa se yon vans li ye. M renmen jan li fèt lan. Waw gen gen pliz m kwè gen plizyè m kwè gen plizyè koulè ladan l so li vini nan nan katon konsa nan katon an lontan lè m achte tenis m konn m tou ret soulye oubyen tenis m tou kite katon an nan stò a non li toujou enpòtan pou kite li pou kite tenis lan anndan katon an Pou si pou si pousyè oubyen kèlkeswa bagay la pou te ka òganize tenis lan. So, m t achte sa. M ap montre nou toulède grenn tenis lan. Sa se tenis lan ke m t achte. Sa ou ka soti kèlkeswa kote ou prale an. Ou ka ap sot a yon zanmi, ou byen menaj ou, bagay sa yo ka achte yon sèvis konsa. Li vreman bèl, m vreman renmen l. Ou ka mete l avèk yon wòb, tankou la ti kout wòb yo, m konn wè medam yo mete yo. Ou ka mete l avèk pantalon jeans, pou ou menm ki pral lekòl. Tenye sa, li vreman bèl. L ap mennen m wè, m wè moun yo kounye a se bagay sa yo mete. M kwè m t achte l 40 konbyen dola konsa. M t achte l, sa se resi an. Waww sa pou de tenis sa m kwè 93 dola konsa m achte l 93 dola konsa m achte l map di mèsi avèk ou menm like videyo an patajel avèk zanmi w bizou.